La sosyete louvri zòrèy nou pou n kapab tande sa n pral di la. PM Alix Didier Fils-Aimé, daprè plizyè done enfòmasyon FJKL mete deyò, PM Fils-Aimé, msye fouye men l nan kès leta, li rale 52 milyon dola ameriken, Pou ke l bay avèk Erik Prince, mesye Black Water yo dan le tan, men ki se Global Vectus, mesye mèsenè k ap lage dron yo, ki jiska prezan poko netralize okenn chèf gang, poko ni touye. ni arete okenn chèf gang ki poko debloke okenn nan gran aks woutye nou yo, poko gen okenn fwaye de gang ki demantle. Alòske Fils-Aimé avèk tout ekip li yo rale 52 milyon dola ameriken sou yon peryòd yon lane bay mesye mèsenè sa yo. Menm Alix DJ Fils-Aimé sa a mete avèk tout ekip li. Nèg yo siyen yon kontra avèk yon konpayi etranjè pou vin konstwi 3 prizon modèn an Ayiti. Ebyen kontra sa yo siyen an, yo siyen l pou 50 lane. E apre ke konpayi sa a fin konstwi 3 prizon sa yo, 3 prizon modèn sa yo, kote ke an rezon de 22 dola pwen 5 konbyen chak jou pou yo bay prizonye yo a yon sòm de 75, alò a yon pousantaj de 75 pousan, se apre 20 lane, ke leta ayisyen, daprè Mariolène Gilles de FJKL, leta ayisyen ap kapab achte 3 prizon sa yo nan men konpayi sa yo. Gen moun k ap di m, Blèz, sa w ap di la Blèz? An an, leta konnen. Hum. Pandansetan, se menm leta ayisyen sa a ki pral finanse konstriksyon konpayi sa a. E alò, konstriksyon prizon sa yo. Menm Alix Didier Fils-Aimé sa a, Misye siyen kontra atravè Lakou dèkont avèk Evergreen SA ki pral kontwole fwontyè nou yo, ki pral dirije fwontyè nou yo pandan dizan, yon kontra pou plis pase 542 milyon dola meriken. Ok? Yon kontra pou plis pase 542 milyon dola ameriken. Jodi a, kote Claude Joseph? Kote yon ansanm de lòt aktè sou Jovenel Moïse? Eske n konnen gen yon ansanm de kontra lewonnen, jan Claude Joseph te konn rele, te konn di l lan, ke Jovenel Moïse te koupe, e sa yo ta koz, sa ta pami koz lanmò Jovenel? Jodi a m pa tande Claude Joseph nan ap denonse sa. Jodi a m pa tande okenn lidè politik ap denonse sa non. Paske yo tout al, anpil nan yo pou m pa di tout, majorite nan yo al siyen kontra, al siyen pak gouvènabilite pou la stabilite e lòganizasyon dè eleksyon an Ayiti. M pa tande yo pale de sa. M pa tande yo plenyen de sa. Paske y ap byen pase. Men m ap veye yo pi devan. Menm Alix DJ fils Aimé sa a. Msye rale 150 milyon de goud, 150 milyon de goud, ki evalye a 1 milyon 400 konbe mil dola ameriken. Li fè zanmi l, tonton l, patnè l, Jacky Luma kado kòm apui finansye avèk Inivèsite Kiskeya. Pandansetan jodi an la, tout 11 antite nan UEH lan. Yo tout, tande byen wi, yo tout bandi kraze yo. Se la desant gen de kote la, gen de kay la, yo ba yo fè Wo Dèlma, Wo Petyonvil. Alos ke jodi an, Fils Zemerale plis ke 100, alos 150 milyon de goud pou bay Jacques Yulumack. Pèp Ayisyen, Reveye nou! Pèp Ayisyen, sila yo ki nan dyaspora, reveye nou! Se lajan taks nou ke Fils-Aimé avèk tout ekip li pran pou yo kapab, ebyen, bay mèsenè, siyen kontra pou 50 lane, Siyen kontra pou 10 lane e bay Jacky Lumac pou kapab regle zafè yo. Men non pa zafè peyi Dayiti. Dim non, depi lè n tande dronn ap lage pa mèsenè sa yo, janm gon chèf de gang ki mouri, janm gon aks ki debloke, Mario antre sèl kòm blofè, kòm pa serye, te kanpe te di avan 7 fevriye ap genyen gran souda kap debloke. Tout se mannigèt. Tout se mannigeta. Jodi an, lè gen tranzisyon. Nèg yo se vin vòlè, nèg yo se vin piye, se vin dechèpiye kès leta. Pèp ayisyen, si n pa leve kanpe, nèg sa yo vann peyi a sou nou e pap gen nou youn ki kapab regle anyen serye avèk sitiyasyon ke nèg sa ap mete peyi a dezir. An avanse mon frère. Premye Minis Aly Didier Fils-Aimé nan jounen samdi a reyini avèk ansanm manb gouvènman an. Yo fè kwè se yon rankont estratejik ki pral pèmèt ke yo chita pou yo travay e se yon sinyal ke laprimati fè kwè ke yap voye pou pèmèt ke minis yo, nouvo manb ki entegre gouvènman an, pou yo kab revni a lèv. Gwo kesyon ap poze, eske se paske on nèg tankou Patrick Pellicier, minis jistis lan, se paskel konnen. Jistis ta byen ou byen kel gon travay kel koumanse fè gouvènman wè Alix Didier Fils-Aimé wè kel dwe rete poul fè kontinite k pèmèt ke yo kenbel tout kesyon sa ap poze bò kote yon ansanm aktè paske yo wè Patrick Phélicé li pat twò byen vini nan nivo tèt poli e e e e ministè jistis Blaise Russel se menm kad figi an tou Kesyon ap poze pou nèg tankou Paul Antoine Bien-Aimé. Gade Paul Antoine Bien-Aimé kòm minis enteryè ak kolektivite teritoryal, on ti granmoun ki mache al bay manti nan Kap Ayisyen, anpil kesyon ap poze, ki sa ki pèmèt ke yo kenbe on nonm konsa? Nan dosye elektoral, dosye eleksyon,

politik yo anrejistre nan nivo Konsèy Elektoral Pwovizwa la depi le 2 mas nan jou menm ke inisyativ la oubyen desizyon an te lanse a. Enskripsyon ki ap pouswiv jiska 12 mas 2026 k ap pwente la a e ki pral gade pou wè si premye tou eleksyon yo kab òganize 30 dawout 2026 k ap pwente la a tankou jan dekrè elektoral la te prevwa l Bled Sitèson pou otorite yo yo kwè yo dwe kontinye nan batay. Yo dwe kontinye nan mete men pou wè kijan yo kab pèmèt ke eleksyon an li rive yon reyalite tankou jan anpil nan yo te konn tout tan ap pwone l malgre divès vwa ap eseye donk leve gade ok gade bò kote ansanm otorite yo pou di ke yo pa gen kenn volonte pou yo òganize eleksyon andan peyi a vrèman Blaise Peterson e Jean Wilner Sévère. Yeah map map ese yeah map map map eseye gade si m jwenn CV a men mesye m pap m pap baw manti Desir e kòmsi la pou ta gentan gen 150 milyon alò pa 150 milyon ta deja gen 50 anviwon senkantèn patisipan ki deja enskri ou kwè nan bagay sa Desir? Selon konfrè nou yo nan radyo Tele Sinyal se sa yo pataje kòm enfòmasyon nou nèke releye enfòmasyon ke konfrè nou yo bay Blaise Tezon. Ah Desir m pa kwè nan bagay sa Desir ok bon kòmè sa yo di Banm vini avèk sa Dezi pou moun yo kapab tande. Nan dosye kontra sa, 52 milyon de dola ameriken ke Fils Aimé pran l bay avèk Me Erik Prince lan, ann tande sa k te dwe fèt. Mesye dam Erik Prince yo, m oblije di mesye dam paske fòk gen fanm nan mitan yo, nèg yo te di ke Désir E zanmi entènot nou, tande sa m pral di an. Yo te di ke nan zòn èpòt Pòtoprens lan, yo te di y ap fè deplwaman imedyat, deplwaye mèsenè bagay sa yo, sòti de Kwadèboukè, ale Malpas. Tout zòn Sanèt ki kontwole pa plizyè gwoup gang, Chen Mechan, 400 Mawozo, Jeff Canaan Taliban, nèg yo te di anviwon y ap pran 2 semèn pou yo mennen operasyon nan zòn sa a pou libere aks sa a pou pèmèt ke moun k ap sòti Kwadèboukè ka al Malpas, k ap sòti zòn e, k ap sòti Malpas kapab vin Kwadèboukè. Anviwon 2 semèn. M ta renmen nou di m ki operasyon ke n te tande nèg mèsenè yo te mennen nan zòn sa a. Si e pou, si e pa t koze izin dwòg, izin e bay dwòg yo te e, lanmò san jou te dekouvri pou Andy Harpert e Charles Henri Becker, èske n t ap janm, èske t ap janm gen yon operasyon swadizan, hein, swadizan ke nèg yo ta pral mennen lòt bò sa? Zewo. Alòske, nèg yo touche pou sa. Wout Nò lan, sa n rele Wout Nò lan, nèg yo ki sòti de Pòtoprens pou ale Senmak, nèg yo te di, Disi 18 me 2025, yo ta pran yon semèn pou yo fè entèvansyon pou yo kapab debloke ak sa. Nan men nou di m, eske n tande gen operasyon ki mennen? Eske yo debloke ak sa? Zewo. Anndan kloz ki te di, anndan kloz avèk Erik Prince lan wi. Plato Santral, Yo te di yap ouvè wout Mibalè an, yap menm jan sekirize baraj Pelig lan, epi wout ki soti de Beladèr pou ale Mibalè, yo te di yap jere blòk sa, anviwon yo tap pran yon semèn pou yo fè travay sa. M ta renmen mande nou sa, eske eske gon travay konsa ki fèt lòt bò sa? Jiska prezan, se lapolis k ap goumen la avèk bandi o nivo de otèl la kasa, avan yè la a, yo fè kèt kout bèk, men pa gen okenn mèsenè k fè anyen. Zòn wout sid peyi an, ki gen Izo, Ti Lapli, Krisla, Boutba. Nèg yo te di, nèg mèsenè yo wi, yo ta pran anviwon 4 a 5 semèn pou mennen operasyon nan zòn sa a, pou debloke zòn sa a. Èske yo fè l? Zewo. Anyen. Lajan nan bounda pòch yo. Zòn APN, nèg yo te di konsa, omwen, Y ap pran yon semèn pou debleye tout anba a ki gen Barbecue, ki gen Mikanò, ki gen Kempès. Apa de Bèlè resaman nan fen mwa desanm nan la a, kòmansman janvye avansè fevriye, gen kèk ti bagay ki fèt, apre sa nèg yo tounen ak sa k fèt, anyen serye. Kenskof, nèg yo te di ap pran 4 jou pou yo fè sa. Anyen serye. Jiskaprezan, ayè samdi an, bandi atake yon zòn ki rele Jelen, katriyèm seksyon kominal nan Kenskof. Yo boule plizyè kay, plizyè moun pran bal. Sa yo pou 52 milyon dola sou yon peryòd de 1 an. E yo gentan bay nèg Eri Pwens yo plis ke 60 pousan nan kòb sa a. Epi fils aimé ap pale anpil ap ranse pa ra tout kote lap pede pale men pa gen anyen de serye ki regle lèm mande kote Claude Joseph lan se paske m sonje lè Claude Joseph te devan jij lakou dapèl nan dosye asasina prezidan Jovenel Moïse lan nan fen ane 2025 lan. Li te pale de kontra leonen, de gwo kontra, kontra anba tab, ke Jovenel te koupe yo. Sa se sa yo ta pral koz nan lanmò Jovenel. Jodi a, Claude Joseph poko moute radyo pou l pale de keson, pou l denonse kontra leonen sa yo. Non. Li poko moute radyo pou l denonse, pou l pale de kontra leonen sa yo. Pa gen bagay konsa. Pa vre? Pa gen bagay konsa. Èske nou konprann? Pa gen bagay konsa. Kote lòt gwo ekspè an matyè de sekirite, nèg k ap fè politik, ki toujou ap pale de sekirite Ayiti, kote yo? M pa tande yo. M pa tande yo. 52 milyon de dola. E nan kloz sa a, yo pa menm mansyone Latibonit Lakay Dezi a. Lè Désir konn ap di konsa ke nèg yo pa gen plan pou Latibonit, mwen konprann Désir. Sa vle di nan kloz ki siyen la avèk nèg mèsenè yo pa mansyone Latibonit. Sa pa nan plan nèg yo. Sa pa nan enterè nèg yo. E gen nèg kap fè politik Latibonit, nèg yo di ke si yo rezoud pwoblèm Latibonit lan, li pap bon pou yo. Paske fò pwoblèm sa egziste pou yo fè kapital politik yo e kapital ekonomik yo. Sa vle di nap konprann nan sa n ye la a nou poko ap sòti ladan l. Se yon plan ki byen detè, byen detèmine, ki byen detaye e sa ki pou konprann ap konprann Désir. Ann avanse paske map rejwenn Sévère talè e antretan map chache kèk lòt reyaksyon. Alò, modèl konba ki dwe mennen kont ensekirite ki anndan peyi a, li pa on ti konba piti. Li se on gwo konba On konba avèk sans responsabilite, yon konba popilè avèk lè manb de la popilasyon ki dwe konprann ke l enpòtan, li nesesè pou yo batay pou retire tèt yo nan sa yo ye a. Paske quand il s'agit de l'Etat ke nou gen la a, yo pa gen kenn volonte manifès pou batay kont sitiyasyon ki egziste kote pèp la ap kouri kite ansanm espas yo vizavi avèk ensekirite jeneralize a. Ou klè Blèz? Pa gen kenn volonte pou rezoud sitiyasyon ensekirite ki gen anndan depatman Latibonit lan. Mwen menm m te konn tout tan ap di l, se paske nou genyen de enfòmasyon, nou gen de prèv tanjib. Lè w tande yon nèg deklare avèk Alix Didier Fils-Aimé ke politik se rapò de fòs, si l gen malè, aranje l, li pèmèt ke yo mete sant doperasyon dwòn nan nan nivo depatman Latibonit, l ap ba l do. E wè menm nèg sa a, yo pa mete sant lan, nan se pare gato a, li jwenn kichòy ladan l. Men kounye a ban n poze tèt nou kesyon, si yo te mete sant lan nan depatman Latibonit ki rezilta l t ap bay tou? Paske nèg yo operasyonèl nan yon bon pati nan depatman Lwès peyi a, Pou mwen, m ap tann pou m wè kisa yo bay kòm rezilta. Nèg yo fè plizyè gwo operasyon dwòn. Dwòn fè mikalaw. Amwenske nan espas kote ki gen inosan yo nou wè ki tonbe, ki rive viktim. Apa de sa pa gen anyen ankò non Blèz. Pa gen anyen ke nèg yo fè. E pa gen volonte pou yo rezoud ensekirite ki gen anndan peyi a non. Kant li panse yon gwoup mèsenè, se avèk ensekirite a ke l fè kòb li, avèk ensekirite a ke ki pèmèt ke l jwenn kontra sa anndan peyi a. Kote nèg yo aprann vini yon bon maten la, yo boum, yo vini yo lage dwòn, yo idantifye kote gang yo epi pou yo pou yo touye yo. Epi Prince pa gen volonte sa a. L ap kite ensekirite a fè plis tan pou l fè plis kòb ladan l, anndan peyi a, paske se sa a ke yo ba yo vin fè. Anpil moun te denonse sa dè le debi. Men, otorite nan pi wo nivo Leta a, yo te kwè fòk yo te ale, yo te lese adelante. Gen plizyè konpayi prive mèsenè k ap opere anndan peyi a wi, aprè Erik Prince wi. Gen lòt toujou wi. Sa yo se yon ti lòsyè petèt ke FJKL jwenn, men gen yon pakèt lòt toujou Blaise Peterson.
M panse ke Désir fò m vini avèk kèk ti reyaksyon sou sa, paske l ap enpòtan pou m vini avèk konfrè nou Theriel Thelus, di TT, e paske meke nou menm tou n fè analiz sou sa tou, men, m panse ke li pral enpòtan m kapab fè nou tande sa, paske e n ap vini avèk de reyaksyon e de konsiderasyon apre sa Désir, men an nou tande paske m panse li enpòtan pou n kapab bagay sa, sa enpòtan.
Alix misye vann peyi a. Ou tande dezi. Exactement m tande san problème. Poukisa m di sa?
Gen bagay ki di la m sure ke yo pa yo pa nouvèl paske pou yon nouvèl nouvèl fòk li nouvèl men se konfirmasyon de anpil bagay ki tap di. Nan kad yon rezime ke nap tante fè sou rapò FJKL prezante ayè, m pat gentan ba nou lòsyè nan rapò a men m te genyen li, Fondasyon FJ Carel li akize gouvènman premye minis Laurent eh kòman mouche rele ankò? Alix ap dirije a, paske kounye w konnen Alix misye se li ki gid siprèm Ayiti a, donk misye fè sa l vle, kote l vle jan l vle e pèsòn pa ka di l anyen, se le roi, nou sonje gon epòk Ariel Henry te roi tou. Kidonk FJ Carel nan kad rapò sa a, on rapò de 13 paj on bagay konsa, on ti bout rapò t gen on pakèt bagay ladan l. Selon sa fondasyon an fè konprann, Alix Didier Fils-Aimé, premye minis, misye riske lage peyi a nan katchouboum, nan tèt chaje san parèy akoz misye siyen 3 gwo kontra ak yon seri konpayi etranje ki vin mete otorite leta peyi Dayiti nan gwo danje. Nan kontra yo misye siyen yo, misye bay etranje sa yo responsabilite pou jere yon seri de fonksyon, yon seri de. pòs kle oubyen enpòtan nan leta a, tankou nan zafè sekirite, zafè prizon, fwontyè etc. Sa ki pa pwoteje enterè finansye leta ayisyen. FJKL, li konpare kontra sa yo ak ansyen akò istorik ki te deja febli ekonomi peyi a, tankou dèt endepandans la. Gen kontra ant Leta ayisyen ak konpayi Metric Facility SA. pou konstwi epi jere 3 prizon, selon FJKL. Detay prensipal yo, dire kontra a se 50 lane. Nèg yo vann peyi a. Ou kwè se sa pawòl la? M sezi. Ou kwè se bon pawòl la? FJKL, Tande non. Gon kontra ant Leta ayisyen ak konpayi Metric Facility SA pou konstwi epi jere 3 prizon. Detay prensipal yo di ke dire kontra sa se 50 lane. Kòman 50 lane a? Moun ki gen kontra a, ede m pou wè rapò FJKL la pou wè eske se sa, paske m pa vle fè flay ladan w, ale fransè fransè. Ou kwè se sa nou wè ladan li? Pri konstriksyon an se 85,4 milyon de dola ameriken, sa vle di anviwon 100 milyon dola. Hey, pa gen bòs Ayiti, pa gen enjenyè, pa gen anyen! Bon, gad, gad yon bèl konstriksyon. M wè gen yon ti zanmi la nan Sid la k ap fè bèl konstriksyon la. Wè, w ap ala misye. Zanmi ki konstwi kay sè, sè Woza, Mistè Tousen, enjenyè Sa Mister Toussaint te jwenn nan Ann pa pale a misye. Chaje enjenyè la. Bon gen enjenyè liben. Enjenyè liben. Kot enjenyè liben. Misye ka fè yon pakèt bagay wi sa n pa bay misye kontra sa omwen l ta fè yon ti bagay. Men kòman n fè kwè nan blan konsa a ben ou wè tout moun ki la yo pa fin san pou san nèt nèt non ou konprann. Peyi a vann. Nèg Alix vann Ayiti nèt nèt nèt wi deplimen peyi a nèt. Tande non, m ap repete FJKL, pri konstriksyon sa a se 85 virgil 4 milyon dola meriken, 3 prizon ap konstri nan vil pwovens sa yo ki se Akayè, Fòlibète, Jakmèl, gade chak grenn prizon, fè mati fè kalkil la non, 1 50 an, 50 an l ye, Mamoun Diwocho ou wè l deja, 1 50 an, tande non, ase fò nou ede m ou konnen nèg isi, ou konnen e fransè yo ekri m pa vle fè flay, Tal nèg isi gen dwa di e mwen kap fè pawòl fò nou edem wi poun ka temwenm m bezwen witness fò nou la fò n avèm tande non. Yo di prizon sa ap konstwi akayè, fò libète epi jakmèl e sa yo di sa di chak grenn prizon sa yo pou konbyen kòb divizel pa 3 non la konbyen l bay la bon prèske 100 milyon divize pa 3 chak grenn la konbyen l ye la anpil rete anpil milyon Anpil milyon, chak grenn yo la yon bon ti milyon. Chak grenn la ap koute yon pòt plis ke, plis ke 20 milyon, chak grenn yo. Mè wi, plis ke, en, prèske 30 milyon, 3 fwa 9, 90. Mè wi, chak grenn prizon yo prèske 30 milyon. Kòb ki ka prèske devlope Pòtoprens nèt wi, epi nèg yo di w chak grenn prizon ap koute 30 milyon. Mè ki kalite prizon sa yo ap fèt la? Enben nou mele, nou mele pi rèd wi, nou mele pi rèd. Nou mele pi rèd. Donk, ki pwoblèm FJKL denonse? Donk, Leta ap peye 22 dola pa prizonye chak jou, pandan 50 lane sa yo. Leta garanti l ap gen 75 pousan okipasyon prizon an, menm si li pa gen ase prizonye. Total kòb Ayiti dwe peye a ta dwe depase 6 milya dola, Rete tande non. Total kòb Ayiti ta dwe peye a ta ka depase 6 milya dola. Kontra sa a pa t menm pase nan okenn demand legal. Sa vle di pi fò ris finansye yo chita sou do Leta. Selon FJKL, Konpayi a ta envesti anviwon 20 milyon dola men li ta ka touche plis pase 6 milya dola. Lòt pwen, kontra ki siyen pou kontwole ladwàn ak fwontyè ant Leta ayisyen ak konpayi Evergreen Trading System Limited, objektif ofisyèl li se modènize sèvis ladwàn ak imigrasyon, konbat kontreband ak fwod fiskal Depi lè tonton an te rive la, kòm mouche rele? Nèg yo di ki zanmi nèg mèt peyi a la, mèt Nèlin di l mèt latè. Kòman mouche rele nèg yo di t zanmi l lan? Erik Prens. E depi lè misye rive la, yo te di misye, youn nan bagay misye te ap mande la fò l kontwole fwontyè. Bon tande, kòm on nèg ki ale pou bay sekirite nan on peyi kou li w pral konbat gang, Lèm di w zafè gang lan se youn nan pi gwo biznis Ayiti gen, ban se blag map fè mwen menm. Finalman se sispann sispann pale paske ba yo melanje. E pi gwo biznis ki gen Ayiti la ensekirite, pi gwo biznis wi. Se pa 2 milyon nèg ap brase sou tèt ensekirite la non. Sa ye anpil. Epi lè yo pran peyi a, nou gen 9 malfèktè ki pran peyi a ki livrel ak Ti Alix, kounya Ti Alix, Li pran peyi a poul ka kenbe pouvwa l li vann li nèt li menm. Li vann li nèt. Donk konpa kontra ki siyen pou kontwole ladwann ak fwontyè yo ant leta ayisyen epi konpayi Evergreen Trading System Limited. Objektif ofisyèl la se modènize sèvis ladwann ak imigrasyon, konbat kontrebann ak fwod fiskal. Kondisyon finansye se 13 virgil 6 milyon dola Pou lanse pwojè a. E e milyon sèlman t pale papa yo di yo di peyi a pa gen kòb kote yap jwenn milyon sa yo e alòske pwofesè pwofesè paka touche polisye paka touche e lari pòtoprens tèt anba l sal wout paka debloke ensekirite move lavi nan kò moun timoun nan lari tou sal ap souye machin yo paka manje yap dòmi atè nan lari alòske gen plizyè milyon kap gagote chak jou nan yon peyi ah nèg yo mechan man. Tande non, kondisyon finansye, 13,6 milyon dola pou lanse pwojè a. Konpayi a ap resevwa 3 pousan sou tout enpòtasyon chak mwa. 20 pousan sou nouvo antre ladwann ap fè pandan 3 lane. Rete! Epi 15 pousan pandan 7 lane. Ooh! M pa konprann sa sa vle di non. Sa vle di kisa la? Sa vle di, enben peyi a vann, peyi a vann nèt. Si sa FJ Kayal ap di la yo tout se verite, peyi a vann wi, pa gen lespwa non la. Pa gen lespwa, nèg yo di, piske son konpayi kap vin jere pou nou, kòman pou yon peyi ka fonksyone pou se etranje ki pou ta vin jere dwàn, jere dwàn, jere fwontyè, jere bagay fiskalite, jere DGI. Sa vle di kisa? Sa vle di, Nou pa gen kontrol peyi a non. Sa poko janm rive ankenn kote sou latè non pou se peyi etranje ki vin jere finans yon lòt peyi. Kote w konn wè bagay sa w menm? Ooh! Enben sa m t ap di nan bagay moun yo ap fè foulay. Ayiti e nan men nou l ye mesye. Pale klè, vin dwat. Ayiti la nan okipasyon. Epi yo ap imilye nou. Fè n pase mizè, ou konprann, ap ba n presyon, lage ice nan kò nou, ap kouri monte, kouri desann. Enben bon, nou okipe peyi a. Bon, sa n ap anmède Ayisyen fè la? Rete. Wi, dola senkant dyaspora la bay anpil wi ladan l. N ap bay li. Pa gen pwoblèm. Tande non. Konpayi a ap resevwa 3 pousan sou chak, sou tout enpòtasyon chak mwa. Gen 20 pousan sou nouvo rantre ladwann ap fè? 20 pousan? 20 pousan se anpil wi! Alòske ladwann se pi gwo sous antre peyi a. Ladwann wi! Pi gwo sous revni Ayiti se ladwann li ye. Pou yon nèg mande 20 pousan ladan l pandan 3 lane epi 15 pousan pandan 7 lane. FJKL, Li pataje metòd kalkil lan twò ba, men sa ki ap bay konpayi a gwo pwofi, Konpayi a ka touche plis pase on milya dola nan 10 lane sa yo. Konpayi prive sila a pa gen anpil eksperyans entènasyonal, sa vle di kontra gouvènman siyen an ak li a ba li twòp pouvwa nan sa ki gen pou wè ak jere fwontyè peyi a. E pa kesyon ba li twòp pouvwa non. Li pa dwe nan siyen kontra ak ankenn konpayi menm pou vin jere bagay peyi a, lajan peyi a. Se moun Ayiti pa gen, Sa vle di ke nèg yo vann peyi a. Se okipasyon nou nou pran la wi. Depi w wè fòm tèt Alix, m pa di w lè misye monte la m te wè yon ekip bagay blan m pa konnen ki bagay sa rele militè yo bagay gen lè te nan fòmasyon avè yo t ap felisite li yo di misye te konpayèl yo yo di ke jisteman Misye se lòm kil fo, se lòm kil fo. Pa gen pwoblèm non. Donk, kisa FJKL sinyale? Li di ke.
Desir, n ap avanse avèk de konsiderasyon, avan ke m trabay pou tounen avèk Theriel Thelus.
Men, tande, Blaise Peterson, mwen menm, m panse ke ansanm sa Theriel ap di la yo, se de bagay ke nou t ap di depi menm. pa t ko genyen rapò FJKL la ki te deyò. Paske nou te remake li te twò fasil pou te fè vini etranje yo anndan peyi a. Li te twò fasil pou te fè Erik Prince vin anndan peyi a san Kongrè ameriken an pa t gen rega sou kontra ke l t ap genyen. E mwen vle ke moun yo sonje, Chaje dafè ameriken an, Henry Wooster, devan Kongrè a, li te di kes sa a li pa gen anyen pou wè avèk administrasyon amerikèn nan, men se pito leta ayisyen ki siyen kontra yo. Ou konn sa ki parèt grav nan kesyon sa a, Blaise? Pou jiska minit ke n ap pale la a, gouvènman poko janm kominike sou kesyon sa a k ap fè layoun daktyalite 24 è aprè fjkl fin soti rapò a pou di man kantite kòb ke mèsenè yo ap koute Ayiti. Lè ou twouve ou nan yon sitiyasyon parèy, ou ta dwe poze tèt ou kesyon, Ki jan n ap fè retire peyi a nan sitiyasyon sa a ke l twouve l la? On peyi ke nou di ki pòv nan nivo sa a, pou de kontrad sekirite avèk de gwoup etranje e evalye nan tout kòb sa a, pandan lapolis jodi an ap dòmi sou moso twal nan komisarya yo. Men kounye a Blaise, an nou poze kesyon, èske operasyon Viv ansanm nan kraze komisarya yo l te inosan? Lè n gade, ke l te Linyon Ewopeyèn, ke l te OEA, ke l te konpayi prive sa a ki vin fè kontra sa a san pa t gen apèl dòf ki te lanse,